Bonjou, Bon apremidi, Bonswa. Se toujou menm mwen menm nan, Asnick Belizaire nan Ti Bondye Show. Katriyèm kou anglè gratis ti cheri. Avan ke menm kòmanse, map pran tan sa pou mwen di mèsi avèk tout fanatik show sa ki toujou branche e ki abòne avèk chanèl sa, fanmi nou, zanmi nou, ou k'ann kiyès ou ye, mil mèsi a ou menm. San ou menm show sa pa tap posib. E Mwen vle pran tan sa tou pou m fè konnen ke si gon moun se premye fwa ke w a ou sou chanèl sa ou sou sou Tibondye Show w ap swiv nou pa bliye abòne pou nou silvouplè e pataje videyo sa yo avèk rès social media ke ou frekante yo oubyen ou gen aksè ansanm avè yo a silvouplè sa vle di anpil pou nou pase nou ta renmen fanmi an grandi se sa fè sa n ap mande w pou w abòne avèk chanèl sa mèsi anpil mèsi davans paske nou konnen ke w pral fè sa pou nou e avèk rès. Fanatik nou yo ki poko konnen ke kòman pou yo abòne, mwen pral moutre w kòman pou w fè sa kounye la nan telefòn ou. Ok. Ki se yon bagay trè senp. Mwen gen telefòn mwen la, epi tou lò ou ou antre ladan l, lò ou ouvri l, kounye la ou pral chache YouTube app la. Kounye a mwen menm app mwen an se la l ye, mwen pral klike sou li. Ok mwen klike sou youtube la lèw klike sou li kounye a li ba ou tout sa ke ou fwe ou konn wè deja yo se sa ki parèt sou youtube la pouw jwenn aksè avèk ti bondye cho ou prale nan search ok epi tou wap tape ti bondye cho jan ou kapab gade a mwen menm deja genyenl la bon kanmenm map tapel pou ou kapab wè kòman pou fè sa ok wap mete ti. Ti bondye cho. Ou byen ou ka tape Asnick Belizè apresa ou mete search. Kounye a sa ap vini. Tankou mwen menm mwen poko abone. Abone ki vle di subscribe an anglè se sa wap gade la e se subscribe nap mande w pou subscribe. Kounye a wap klike bouton e. Ekri ti wouj la, kounye la ou abòne oubyen subscribe. Epitou si w gade ti klòch sa la, ti klòch sa a vle fè w konnen ke si w vle konnen tout notifikasyon, yo vle voye notifikasyon ba ou lè m mete yon videyo, w ap klike sou all la, oubyen si w vle personalize li, w ap klipe dezyèm nan, oubyen si w pa vle l tou, w ap klike none nan. E mwen menm mwen, m ap klike all chak lè yo mete, mwen mete yon videyo oubyen nan nenpòt ke lòt chanèl m abòne yo yap voye notifikasyon ban mwen pou fè konnen lè moun sa met on mete on videyo so se sak fè sa l enpòtan nan ka sa paske espesyalman a kou angle a pou w ka konnen lè m mete yo pou w pa pèdi yo se konsa kòm si pou w abòne ok li vrèman fasil e l pa pran anpil tan e lè wap gade premye a sak anlè a sak di ti bondye cho a sinbolize a se lis tout videyo ke m genyen yo lis videyo lè w klike sou li epitou ou pral wè tout sa yo se videyo m fè a deja tout sa yo. E sa se premye kou anglè ke n fè a. E si w vle, si w poko wè l, al gade l silvouplè paske l vrèman enpòtan pou w kapab swiv ansanm avè nou. Epitou sa se dezyèm nan, epitou twazyèm nan. Jan w ap gade a. Eskize m mwen konnen ke men m yon ti jan ap sekwe. Ok. E videyo sa a, yon videyo m vle pote atansyon ansanm avè l, sa k di pou ki Se fanm ak timoun ki pi neglije a. Se yon videyo kap fè anpil aktyalite, se yon videyo ki fè anpil siksè deja, e si w poko wè l al gade l sou youtube la paske m panse se li menm ki it moman an nan nan pati pa m nan ok al gade l paske l vrèman enpòtan e tout l bèl tout gen yon bagay yap aprann ou so si w gen tan e ale gade yo peye atansyon epi tou abòne epi tou pataje yo mèsi davans paske m konnen ke w pral fè sa ok an nou antre nan tablo a nan. Kou anglè a kounye la. Kounye a mwen genyen vèb to be ki se se an kreyòl. Vèb to be se yon vèb ki itilize anpil nan lang anglè a. Mwen pral bon mwen prezante tablo a pou nou avan. Tout sa k an ble yo mwen te ba yo deja se pwonon yo. Mwen te bay yo deja. E si w poko wè yo ale gade Ale gade nan nan twazyèm video m te fè a wap wè tout sa sa yo vle di mwen pa pral twò peye atansyon ansanm avè yo ok apre sa m gen vèb to be m gen l prezan epi tou m genyen pase a kounye a m pral di prezan an pou wè kòman w di l apre sa map ba w plis esplikasyon I am you are he is we are you are they are se konsa ke w di l nan tan prezan ok tan pase ou kapab di I was, you were, He was, you were, We were, sorry, you were, They were E si w ap gade byen, wè m mete was la, se konsa m ekri l la, si ke w ta w ap kòman w pou pwononse l an angle, se konsa ke w di l avèk were a dan e la tou. Ok. Apre sa, w ap gade wè I am nan epitou li et egal avè I am. Sa yo se Nòmal. Yo tout sa yo nòmal. Yo kòmsi ke mwen ekri l yon fason ke lè w ap li, si w wè de sa yo, yo vle di menm bagay. Sa yo vle di menm bagay. Sa se foul la, epi tou sa se yo minimize yo kòmsi yo yo fè l pi piti, yo pa vle itilize tout mo yo, yo ekri l konsa. Gen nan menm ka a tou lè n ap pale an kreyòl nou, lè n ap ekri an kreyòl nou fè menm menm stil sa tou pafwa. Ok nou fè menm stil sa tou pafwa so sa ou vle di menm bagay paske nan ti bondye show nou pap senpleman moutre w koman pou w pale non sèlman wap ka pale wap ka li l epi tou wap ka ekri l nou bo tout bagay yo nèt se pa li nou vin moutre moun li men map moutre w koman pou w pale anglè vrèman fasil ok nap avanse e si w tap di l an kreyòl tap di mwen se ou se li se nou se nou se yo se past tens lan ou tap senpleman mete te devan l. Mwen se te Ou se te Li se te Nou se te Nou se te Yo se te Ok Kounye a sèl sa ou rete la pou fè pou fè fraz ou pou kapab kòmanse pale anglè nòmalman e ou bezwen yon lòt mo dèyè vèb la Ok ou bezwen yon lòt mo dèyè vèb la ou gendwa itilize nenpòt sa ou vle a kòm se ke pou ann pran pa egzanp ou ap di Mwen se Ayisyen an anglè w ap di I am Haitian. So wap sèten ou mete Haitian epi tou ou nòmal I am Haitian, you are Haitian, he is Haitian, we are Haitian, you are Haitian, they are Haitian ya menm jan kreyòl mwen se ayisyen, ou se ayisyen, li se ayisyen, nou se ayisyen, nou se ayisyen, yo se ayisyen ok. Sa se nan ka prezan an. E si w ap di l o pase, e konyela ou pral di wè n ap itilize vèb ki an vè yo, ki se past tens lan, e tan pase a, e jan w ap gade kounya nou pral di yo men kòman w ap di sa an fraz I was Haitian tankou si w te Ayi tankou la ou vin natiralize oubyen ou te ou te Ameriken ou natiralize Ayisyen kounya w ap oubyen non ou te Ameriken Ou te ayisyen ou natilize ayisyen kounye a ou pap di komsi ke I wap di I was Haitian nan tan pase komsi ke kounye la ou se ameriken paske ou natiralize wap di I was Haitian, you were Haitian, he was Haitian, we were Haitian, you were Haitian, they were Haitian menm jan an kreyòl la wap di Mwen se te Ayisyen. Mwen se te Ayisyen, sa vle di, ou natiralize kounye a, ou pa Ayisyen ankò, ou nan tan pase. Ou se te Ayisyen. Li se te Ayisyen. Nou se te Ayisyen. Nou se te Ayisyen. Nou, yo, se te Ayisyen. So, ou wè kòman l ale, pa vre? Se etrèman fasil. Si w vle retire Ayisyen an, ou gen dwa mete machin, mwen se machin oubyen mwen se mango, mwen se papye, mwen se yon avyon, Tè nenpòt sa ou vle mete a se konsa wap kòmanse kounya ou gen ou gen pwonon yo epi tou gen vèb kounya chaje chwazi yon non ou metel kounya la se konsa ke pou fòme fraz ou e yon lòt bagay mwen vle fè nou konnen ke mwen pa mwen pa prale pran tan nou pou map plede ba nou vèb mwen panse ke li vrèman enpòtan ou menm pou chache vèb e sa fè sa mte mande nou chache yon ti liv anglè e pou ka aprann vèb e gade kòman pou konjige yo ou byen ou gen dwa gougou yo tou lòt vèb la gougou l an kreyòl L ap ba w l an kreyòl, e w ap mete l an kreyòl, epitou l ap ba w l an anglè kòman pou konjige vèb yo. Ou kapab fè sa nan tan pa w. E m pa vle pèdi e pran twòp tan nan cho sa yo, se sa k fè sa ke m p ap ka ba nu yon mo e e vèb anglè yo toutan avèk lòt mo yo. Sa k fasil yo, si yon bagay m panse ou pa ka konnen, m ap m ap fè efò pou m mete l, men mwen vle ke ou menm pou w fè yon ti efò bò kote pa w tou. E yon lòt bagay k ap ede w anpil tou, tande anpil. Tande anpil mizik ameriken e mizik ki an anglè, tande yo anpil e pa sispann tande yo, epitou gade anpil fim ki an anglè, epitou w gen dwa tradi l an kreyòl oubyen an fransè pandan w ap gade l la, men tande anpil bagay anglè. Epitou, pa pè pale, pa pè pale, se sa k pral fè w fè siksè. Ou gen dwa konn yon bagay, men si w pè di l oubyen w pè fè erè tou, ou pa ladan l. Fò w pa pè pale, fò w pa pè di sa w panse, an anglè, oubyen si w gen yon fanmi zanmi toujou fè ti praktis ansanm avè yo, pratike, menm lè w pa di l byen pratike fè l korije w kèlkonk se sa k pral ede w vin pale anglè paske pale anglè a li vrèman mwen menm mwen wè anglè avèk kreyòl yo yo senp yo gen prèske menm ti bagay paske w konnen kreyòl la se yon melnj de tout lang li ye so yo pa twò diferan pa gen yon gran diferans ke sa so si w fè menm bagay la tou m panse ke. ou pratike tout sa m di w yo la, l ap vrèman bon pou ou e w ap wè w ap ka fè ti fraz, w ap ka pale nòmalman. M pa di w ke w p ap gen aksan non. E pale anglè pa vle di w w ap pale san aksan. E menm mwen menm m ap pale jounen jodi a, m toujou gen aksan. So, se sa ke m panse ke ki vrèman fasil e toujou di yo sou e sou menm lè ke w gen dwa retire menm lè ke m pa t pale tablo sa se tèlman fasil ou kapab di l. Ok. Yon lòt bagay mwen ta renmen di, sè ke m panse ke mwen di tout sa m gen pou m di yo deja, m pa wè, m gen dwa si m manke yon bagay mwen pa wè l la kounye la sa m manke, m panse ke m touche tout pwen ke m te vle touche yo, and m ap di nou mèsi pou sipò nou, pou atansyon nou, e m panse sèl sa ke m pa di sè ke ou wè jan m mete hi, shi, et la, so e. Pou tout sa yo, se is ou di nan twazyèm pèsòn di sengilye a, se is ou di an anglè pou twa sa yo. Ou di is se zafè sa m fè yo pa t gen espas, m fè l konsa e pou l pa twouble. Oke. Apre sa tou, nan dènye kou anglè m te fè a, ou konnen twa premye yo se pwonon sengilye yo, apre sa twa dènye yo se pwonon pliryèl yo. Oke. So, al gade l si w poko wè l pou w kapab avanse ansanm avè nou. Antouka, se sa senpleman m te gen pou nou. E yon lòt bagay m gen pou m di a moun ki zanmi m sou Facebook la, silvouplè si w se zanmi m sou Facebook, abòne avèk chanèl sa. Se jan w wè m te moutre moun yo kòman pou yo abòne a. Abòne pou nou silvouplè, menm lè ke w te pale anglè, ou pa t pale anglè. Pran 30 segond nan tan w oubyen yon minit nan tan w, m pa menm panse l ap pran w tout yon minit, pou w kapab fè nou favè sa, pou w abòne a chanèl sa silvouplè, paske lè w abòne, li pèmèt lòt moun ki zanmi w oubyen e fanmi w vin jwenn aksè ansanm avè l tou, e l ede nou grandi, l ede nou fè siksè, se sa k fè sa ke m ap mande nou abòde, m kwè ke m gen yon gran majorite moun ki zanmi m sou Facebook la, men pifò ladan yo pa abòne, e Facebook la 50 pousan nan moun Zanmim ki sou Facebook la 50 pousan moun ki gade chanèl sa se sou Facebook la yo soti mwen gen anpil enfòmasyon e mwen konnen ke kote sous yo soti se sa fè sa map mande zanmim yo sou Facebook la si w se zanmim ou wèm sot moutre kòman pou w abòne a abòne pou nou silvouplè zanmim yo ki sou Facebook la fanmim yo zanmim yo abòne silvouplè e fè lòt moun abòne avèk chanèl sa mèsi anpil paske nou ta renmen Tout moun ki bezwen aksè avèk kou anglè sa jwenn aksè ansanm avèl mèsi anpil e pa bliye abòne pa bliye pataje video sa avèk rès sosyo medya ke ou gen aksè avè yo oubyen ou itilize silvouplè ok se te toujou menm mwen menm nan Asnick Belizè nan Ti Bondye Show mèsi anpil dèske ou te banm zòrèy ou pou dènye 10 15 minit yo la paske li vle di anpil pou nou tou ok menm lè ke se yon bagay nap ba ou men nou vrèman apresye sa ok. Se youn ak lòt, youn bezwen lòt ki fè ke nap avanse. Mèsi anpil e rete branche pou yon lòt video menm jan an ok. Babay.